Sou fontyè a la zanmi entènot kap swiv nou, se konsa sitiyasyon an ye nan mwen ap pale la.

Tè a Desalin, pa yon Dominikit k ka travèse la. La e pou nou ye, ti mesye. Nou tande sa m di w la? Pa gen moun ki ka fè chèt la. Mwen t ale atè kenbe zam a yo konsa, kounye a mwen wè konsa. Di m vini aki, vini aki, bann yo. M nan kraze m, mesye. Mwen m wè m mouri la. Pase se peyi m nan, m di men ki an danje la. Mwen m ap di, kòmandan Samson Camille. Pandan mesye besap yo tansyon an moute epi yo gen konprime pou tansyon an nan men yo, ou retire konprime pou tansyon, epa tansyon vle kout ye an? Hein poukisa ou retire zam yo nan men mesye besap yo? Kòmandan Kamyèl ou gen kesyon pou reponn. Aprè sa si nou panse gen Polisye ki rive sou fontyè a, yo menm jan gen Idbo, gen BI ki rive, genyen polisye tou ki vin pote ranfò avèk ajan besap yo, avèk popilasyon an, nou ka remake ki fè an kolè.

Franchi teritwa sa, e fòk nou di, yo te vin etenn kawotchou sa k t ap boule la, yo t al tante retire barikad sa tou. Popilasyon an ki an kòlè, ki fouye yon twou, ki drese yon twou la.

Bon, sitiyasyon sa vin ouvè ti akoz ou konnen Dominik yo fè baraj yo, kounye a yo pwofite menm moman sa pou yo pase sou zòn dè do baraj la, sa vle di Ayiti yon zòn yo itilize kòm zòn nip, men yo pa ta sipoze fè l jan yo fè l la. Donk se pa sa ki te mache an 2022, kote yon mil gwo zam lou nan man yo pwente sou pèp, kote gwo zam lou pwente sou pèp, yon bagay ki pa ta sipoze fèt. Sa te moute kòlè pèp la. Ok, nèg ki gen manchèt rale, boutèy, tout bagay, nèg ki gen mouchwa rele men nou menm, nou te wè se kanal ak primòdyal nou di se kalme tansyon yo, wè sa m di w la se di pèp la rete kalm, nou avè yo. Sòlda Dominik yo pwente sou nou konsekitivman. Yo an pozisyon de konba, nou mete nou an pozisyon de konba ak fèb mwayen nou genyen. Sa vle di se te jis yon bagay konsa.

Nou tout peyi nou an tout ayisyen toujou prè ale vwa nou menm ki te deja nan anviwònman an ok.
Ti mesye janvier sòt di nou kòman ou konn sa ki pase jodi a. Son sòt de pwovokasyon ok sa a son pwovokasyon men nou menm nou pa pran nan pwovokasyon sa ki primòdyal pou nou se kanal la ok se sa nou fè pèp la konprann nou eseye kalme pou jiska prezan nou ka wè tansyon an wo men nou eseye ap dyaloge ak pèp la epi w ap wè nou gen men sòlda ki pozisyonnen. sou solda dominik yo epi nou gen yon ekip solda tou kap pale avèk pèp la avèk se toujou konsa depi yo depi yo debi konfli a se konsa nou fè. Antake gad anviwònmantal nou remake gen plizyè bòs kap travay nan kanal la ki dlo sot nan je yo pi resèman milou bon men dlo sot nan je nou nèg yo se pa rapò jan jan wè lame dominikèn ame pou pèp la yo panse nou ta pral fè bak non pase nou menm nou di sa deja. Nou pap kouri pou yo, nou pap kouri sou yo. Mesaj map tou lanse ba pèp ayisyen, ann tou pwofite okazyon sa yo pou ke pou n kapab gen, pou n kapab batay chak moun pou asime responsablite yo, pou n kapab batay pou n gen yon Ayiti miyò kote tout moun ka viv. Pase kòm premye pèp nwa lib, se pa la pou nou ta ye. Se yon pèp nou tap okipe, se pa li pou ki tap sipoze fè nou gwo menas konsa. E si nou pa prepare nou, pa bliye, Repiblik Dominikèn poko janm fè yon batay menm nan vi yo. E si yo gen pou goumen, sa k Ayiti yo gen pou goumen. Sa vle di Leta Ayisyen, nou menm Ayisyen, fòk nou prepare nou, fòk nou prepare nou a kenenpòt lè Dominikèn ta eseye atake pou nou riposte. Men nou pa fistre, paske nou pa gen ase materyèl nan men nou, yo avèk gwo zam, yo pwente sou nou. Nap toujou fistre pou lajan kap brase nan peyi a. Ou wè nèg ki menm ilegal kap fè san koule nan peyi a se yo yo plis jwenn mwayen yo jwenn gwo zam pou batay alevwa nou menm kap ede popilasyon an sa pa rive vin jwenn nou nou fristre. Popilasyon an trè an kolè wi pou. Bon popilasyon an tèlman an kolè la malgre w tande yo an kolè yo pa an kolè avè nou yo an kolè pou manifeste kont sa nou bezwen nou pa ka jwenn sou tèren e nou di sa deja. Nou pap fè bak ok. Nou te deja sou sol la. Tan pou kanal sa pa gen moun ki ka etire nou pou di nou fè bak pou nou lese pèp la. Jamè menm yon segond. Lannwit kon lajounen nou solidè ak pèp la e nou di pèp ayisyen rete solidè. E apre bay kanal sa, e apre batay kanal sa nou sipoze fè yon batay pou nou chanje peyi a kote pou tout moun ka viv. Nou deja fè demand pou ranfò avèk lòt. de sa ki nan. Wi, wi, sa deja fèt, pa bliye lè ou gen distans. Men esansyèl la pou nou, se depi nou gen mwayen de konba, a vle di nou ka gen konbetan ap goumen jiskaske, jiskaske gen ranfò. Ok? Men, men, men nou menm, mwa nou, mwa nou, nou pa entimide, nou trè kalm. Alò ke, non, yon dènye mesaj pou popilasyon an la mèt la. Dènye mesaj pou popilasyon an, rete kalm, nou pa pran nan entimidasyon, e n ap di pèp ayisyen. Lè a rive, lè a rive pou n pran desten nou an men, pou n kapab travay pou n chanje peyi a.

E lè moun yo, popilasyon te vini sou kanal la, zam yo te wè ki te nan men ajan bsap yo, yo bat bsap Nòdès. Se nèg Okap, nèg Gonayiv, nèg lòt kote. Pami l gen yon sèl M4 nan men l, l achte antadone ke yo seksyone li. Ou konprann? Se li menm ki direktè depatmantal la, li mache seman avèk li nan machin li. e pou sekirize tèt li. Aktyèlman la kote map pale avèk ou a, direktè ap soti Okap Ayisyen kote la achte pyès machin pou l kapab ranje yon pikòp li genyen ke l abitye bay popilasyon an e bay bsap deja pou mete o sèvis de popilasyon an. Sa vle di se yon manti. Alò, si m estime gwoup de moun sa yo e ki moute tèt popilasyon an? Wi, se yon gwoup de moun. E wap jwenn gen de ajan bsap tou ki kont li kòm yo te fèl menas, rale zam sou li, paske se politik kap fèt. Se menm jan map di popilasyon jodi a nou dwe fè yon politik si nap fè yon politik eklere pou nou sispann kwè nan lide fatra, pou nou sispann kwè nan moun kap majinalize nou, kap ban nou mansonj pou verite. Se menm jan yo te fè nou rayi ansyen prezidan Jovenel ki te mete peyi an chantye, jounen jodi a ke zye yo koumanse wè klè. Sa vle di lè nou di yon bagay, yon gwoup de moun leve kanpe konsa, li di yon bagay oubyen yon moun ale nan stasyon radyo oubyen Medya itilize di yon bagay konsa fòk nou gen kapasite pou nou analize sa ou di a, pou nou konnen èske se verite. E poukisa tou yo pa chwazi e mande ajan bsap yo ki la èske Samson Camille li menm reyèlman vre tale dezame yo vre? Non, li pat dezame pèsòn. A ou demanti e pawòl sa ki Wi m pale? deman, mwen mwen demanti l, Samson Camille pa gen e pa gen ni lajan bsap nan men, li pa gen ni zam nan men. Si gen zam nan men li gen yon sèl M4 nan men l. Ou konprann? Selon ou menm kiyès ki ta dezame ajan bsap yo? Bon ajan besap yo m di son manti li ye konbyen mesye jounalis yo ki la se 2 group moun ki bay kanal la anplè mondyal sa li gen an premyeman se jounalis e dezyèmman se besap e avwe nou konn vin la chak jou konbyen besap nou konn wè ki gen MK galil M1 nan men yo la non si nou konn wè sa se lè yo bay ranfò lè yo pote ranfò besap yo pa gen bidjè yo pa bidjètize mesye yo pa gen zam nan men yo. Kòm la nou pa ka akize yon sèl moun ki di ke se Kamyèl ki dezame yo, sa se yon manti li ye. Ou konprann? Men nou wè pèp la pran lari la wi. Wi, bon yo di pèp la pran lari, yo pwal fè tantativ sou byen misye. Kamyèl se yon direktè lekòl ke li ye. Ou konprann? Tout moun konnen Kamyèl se yon antreprenè ke li ye. Ou konprann? Kounye a pèp la pa ka koute nan sa moun ap di pou yo kapab al atake byen nèg la. Kamyèl li menm se li menm ki mete vil. an danje la pou l kapab sove non sèlman kanal eliminasyon an. L ap soti Okap, l ap soti Okap la, m sot rele li, l ap soti Okap e di l ap vini sou kanal la. L ap vin bay eksplikasyon avèk popilasyon an. Wi, pale avèk popilasyon an. Sa se manti li e, moun k ap fè politik. Gad mot pas. Gad mot pas pa moun.

Fòk nou di aprè sa ki te fin pase lajounen an, genyen mesye Udmo yo ki rive avèk mesye Bey yo tou ki rive sou fontyè a la, zanmi entènot k ap swiv nou. Se konsa sitiyasyon an ye nan mwen ap pale la a.

Kounye a gen deman nou. Se pou pèp la kòmanse fè galon pipi, ze kouve, pou nou fout yo ze kouve nan bouda yo. Nou ka garanti n, nou pa wè 9 an la. La e tè a Desalin. Pa yon Dominiken ki ka travèse la. La e pou nou ye ti mesye. Ou tande sa m di w la? Pa gen moun ki ka fè chet la. M wè talè yo te kenbe zam a yo konsa, kounye a m wè yo konsa. Viv Peng Aki! Peng Aki! Bann yo! Nou kraze m mesye. Mwen m prè pou m mouri la, paske se peyi m nan ki an danje la. Mwen m ap di kòmandan Samson Camille, pandan mesye Bsap yo tansyon an moute, epi yo gen konprime pou tansyon an nan men w, ou retire konprime pou tansyon an, e pa tansyon vle koutiye an, poukisa ou retire zam yo nan men mesye Bsap yo? Kòmandan Camille, ou gen kesyon pou reponn. Polis yo ki rive sou fontyè a, yo menm jan gen idbo, gen BRI ki rive, gen polis yo tou ki vin pote ranfò avèk ajèt bsap yo, avèk popilasyon an, nou ka remake ki trè an kolè, popilasyon an trè an kolè, idbo, BRI, polis yo. Besap Se polisye Popilasyon an ki kanpe la ki kontan arive BI idmo polisye. ebyen ki vin pote ranfò avèk ajè bsap yo aprè sak fin pase jodi a kote lame dominikèn nan sòlda anpe sòlda lame dominikèn nan ki te franchi teritwa sa e fòk nou di yo te vin etèn kawoutchou sa ki tap boule la yo tal tante retire barikad sa tou popilasyon an ki an kòlè ki fouye yon twou ki drese yon twou la.

Dè dlo baraj la, sa vle di Ayiti, yon zòn yo itilize kòm zòn nip, men yo pa ta sipoze fè l jan yo fè l la. Donk, fas ak 2 machin blan blende, oke, gwo moun, gwo zam louk nan man yo pwente sou pèp la. Oke, gwo zam louk pwente sou pèp, yon bagay ki pa ta sipoze fèt. Sa te moute kòlè pèp la, oke, nèg ki gen manchèt rale, boutèy, tout bagay, nèg ki gen mouchwa rele. Men nou menm, nou te wè se kanal ak primòdyal pou nou pise kalme tansyon an. Ou wè sa m di w la, se.

Bay afè dezame ajan bsap bay bay bsap.
Jodi a la nou pa si bsap nan nòdès ta sipoze jwenn plis materyèl pou. Wi, wi, ekipman. Pase nou kant il saji de fann la patri nou. Nou tout peyi nou an, tout ayisyen toujou prè. Ale vwa nou menm ki te deja nan anvlòpman. Ok.

Depi yo de pi fon fè a, se konsa nou fè. An tanke gad anviwònmantal, nou remake gen plizyè bòs k ap travay nan kanal la ki dlo sot nan je yo. Pi resantman e Milou. Bon, men dlo sot nan je nou nèg yo se pa rapò jan jan wè lame dominiken ame pou pèp la yo panse nou ta pral fè bak. Non, pase nou menm nou di sa deja. Nou pap kouri pou yo, nou pap kouri sou yo. Mesaj map tou lanse ba pèp ayisyen ann tou pwofite okazyon sa yo ok poun kapab gen poun kapab batay chak moun pou asime responsablite yo poun kapab batay poun gen yon ayiti miyò kote tout moun ka viv pase kòm premye pèp nwa lib se pa la poun ta ye se yon pèp nou tap okipe se pa li pou ki tap sipoze fè nou gwo menas konsa e sin pa prepare nou pa bliye repiblik dominikèn poko janm fè yon batay menm nan vi yo e si yo gen pou goumen sa ka ayiti yo gen pou goumen sa vle di. Leta Ayisyen. Nou menm Ayisyen, fòk nou prepare nou, fòk nou prepare nou a kenenpòt lè Dominikèn ta eseye atake pou nou riposte. Men nou pa fistre, paske nou pa gen ase materyèl nan men nou, yo avèk gwo zam, yo pote sou nou. N ap toujou fristre pou lajan k ap brase nan peyi a, ou wè nèg ki menm ilegal, k ap fè san koule nan peyi a, se yo yo plis jwenn mwayen, yo jwenn gwo zam pou batay, alevwa nou menm k ap ede popilasyon an. Sa pa rive vin jwenn nou nou fristre. Popilasyon an trè an kolè wi pou. Bon popilasyon an tèlman an kolè la. Malgre w tande yo an kolè yo pa an kolè avè nou. Yo an kolè pou manifeste kont sa nou bezwen nou pa ka jwenn sou tè an. E nou di sa deja nou pap fè bak ok. Nou te deja sou sòl la tan pou kanal sa pa gen moun ki ka etire nou pou di nou fè bak pou nou lese pèp la jamè menm yon segond. Lannwit kon lajounen nou solidè ak pèp la. E nou di pèp ayisyen rete solidè. E apre batay kanal sa, e apre batay kanal sa nou sipoze fè yon batay pou n chanje peyi a kote pou tout moun ka viv. Nou deja fè
demand pou ranfò avèk lòt besap ki nan. Wi, wi, sa deja fèt pa bliye lè ou gon distans. Men esansyèl la pou nou se depi nou gen mwayen de konba, a vle di nou ka gen konbetan ap goumen jiskaske jiskaske gen ranfò. Ok? Men nou menm wòl nou. Moral nou, nou pa entimide, nou trè kalm. Alò ke, yon dènye mesaj pou popilasyon an la mèt la? Dènye mesaj pou popilasyon an, rete kalm, nou pa pran nan entimidasyon, e n ap di pèp ayisyen, lè a rive, lè a rive pou n pran desten nou an men, pou n kapab travay, pou n chanje peyi a.

Vwala, fòk nou di, solda dominiken yo ki gen nan mete yo pre tou, pandan katouch la yo pa konnen sa k pase. Mwen pwoblèm ki gen, pwoblèm ki gen se ke mwen menm mwen pote yon demanti fòmèl ki di ke Samson Kamièl. ki bay nanm ni, ki ba l espri l, ki bay tout li menm, ki mete vi l an peril pou kapab defann zafè kanal la, gon gwoup de moun k ap fè politik ki pale ansanm avèk popilasyon an, ki fè konnen ke li dezame Bsap. Non, mwen m ap di manti, paske Bsap pa t janm gen oken gwo zam lou nan men yo. E lè moun yo, popilasyon te vini sou kanal la, zam yo te wè ki te nan men ajan bsap yo, yo bat bsap Nòdès. Se nèg Okap, nèg Gonayiv, nèg lòt kote. Pami l gen yon sèl M4 nan men l, l achte antandone ke yo seksyone li. Ou konprann? Se li menm ki direktè depatmantal la, li mache se m avèk li nan machin li. e pou sekirize tèt li. Aktyèlman la kote map pale avèk ou a, direktè ap soti Okap Ayisyen kote la achte pyès machin pou l kapab ranje yon pikòp li genyen ke l abitye bay popilasyon an e bay bsap deja pou mete o sèvis de popilasyon an. Sa vle di se yon manti. Alò, ki moun ki estime gwoup de moun sa yo e ki moute tèt popilasyon an? Wi, se yon gwoup de moun E wap jwenn gen de ajan bsap tou ki kont li kòm yo te fèl menas, rale zam sou li, paske se politik kap fèt. Se menm jan map di popilasyon an jodi a nou dwe fon politik si nap fon politik eklere pou nou sispann kwè nan lidè fatra, pou nou sispann kwè nan moun kap majinalize nou, kap ban nou mansonj pou verite. Se menm jan yo te fè nou rayi ansyen prezidan Jovenel ki te mete peyi a an chantye, jounen jodi a ke zye yo koumanse wè klè. Sa vle di lè nou di yon bagay, yon gwoup de moun leve kanpe konsa, li di yon bagay oubyen yon moun ale nan stasyon radyo oubyen. Medya itilize di yon bagay konsa fòk nou gen kapasite pou nou analize sa ou di a, pou nou konnen èske se verite. E poukisa tou yo pa chwazi e mande ajan bsap yo ki la èske Samson Camel li menm reyèlman vre tale dezame yo vre? Non, li pat dezame pèsòn. A ou demanti e pawòl sa ki Wi m pale? deman, mwen mwen demanti l, Samson Camel pa gen e pa gen ni lajan bsap nan men, li pa gen ni zam nan men. Si gen zam nan men li gen yon sèl M4 nan men l. Ou konprann? Selon ou menm kiyès ki ta dezame ajan bsap yo? Bon ajan besap yo m di son manti li ye konbyen mesye jounalis yo ki la se 2 group moun ki bay kanal la anplè mondyal sa li gen an premyeman se jounalis e dezyèmman se besap e avwe nou konn vin la chak jou konbyen besap nou konn wè ki gen M4 galil M1 nan men yo la non si nou konn wè sa se lè yo bay ranfò lè yo pote ranfò besap yo pa gen bidjè yo pa bidjètize mesye yo pa gen zam nan men yo kounya nou pa ka akize yon sèl moun ki di ke se kamyèl ki dezame yo sa son manti li ye. Ou konprann? Men nou wè pèp la pran lari la wi. Wi bon yo di pèp la pran lari e pwal fè tantativ sou byen misye. Kamel se yon direktè lekòl ke l ye. Ou konprann? Tout moun konnen kamel se yon antreprenè ke l ye. Ou konprann? Kounye a pèp la pa ka koute nan sa moun ap di pou yo kapab al atake byen nèg la. Kamel li menm se li menm ki mete vil. an danje la pou l kapab sove non sèlman kanal eliminasyon l ap soti okap l ap soti okap la m sot rele li l ap soti okap e di l ap vini sou kanal la l ap vin bay eksplikasyon wi pale avèk popilasyon an